Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ou menm ki toujou ap fè de kòmantè nou pap bliye salye ou ou sou kè nou nou renmen ou anpil ou menm ki toujou pran tan pou voye mesaj ba nou sou telefòn sa fè nou plezi anpil e se konsa nap profite poun salye tout zanmi sa yo patikilyèman nòtre marèn Carmelite Macena, Aridje, Betty Bonheur, frè nou Carlos Voltaire ansanm avèk madanm ni ki se Bertha Voltaire, Alix Georges, tout zanmi ki pran yon atachman toutafè enfayibl anvè chanèl sila nap diw big up tchenbe rèd pa moli. Pral gen sa n ta kapab rele nan peyi a la yon sòt de. Operasyon sediksyon. Nou pral devlope pou sur le fil talè konsa paske sa vini nan imajinasyon nou e nou kòmanse wè sa e dans les coulisses du gouvernement gen sa n ta kapab rele preparatif pou operasyon sediksyon sa a ebyen

Ak 2, Responsab inite espesyalize epi tou Komisè e Enspektè afekte nan rejyon metwopolitèn de Pòtoprens. Li dewoule sou direksyon Kòmandan an Chèf pnh la André Jonas Vladimir Paraison. Selon otorite polisyè yo, reyinyon estratejik sila a li vize ranfòse kowòdinasyon operasyon yo epi tou amonize entèvansyon sou tèren an, akselere tou aksyon kont gang ame yo, kote aktivite yo kontinye afekte sekirite sitwayen yo epitou sikilasyon moun ak byen. Manm Ho Kòmandman pnh lan, li menm tou patisipe nan echanj sa yo, de menm ke Kòmandan an Chèf Fòs Represyon Gang Enspektè Jeneral Godfrey Otunge. Prezans yo, daprè lapolis, enskri nan yon volonte pou kapab konsolide dispozitif sekiritè deplwaye nan zòn sansib yo. Atravè operasyon sila a, san kanpe, Lapolis Nasyonal Dayiti anvizaje rapousib entèvansyon kont ensekirite epitou reyafime otorite Leta a nan zòn ki afekte pa kriminalite ame. Tou sa fè pati operasyon sediksyon. Setadi si nan jou k ap vini la yo, ebyen lapolis li menm li rapousib ak operasyon yo, sa kapab toujou plase nan lojik operasyon sediksyon an. Paske pa bliye, le sèl mèt abò se Alix Didier Fils-Aimé. An partan gen kritik. E pou refè son imaj, Alix Didier Fils-Aimé dwe vèse li nan yon lojik. Ebyen pou popilasyon an kapab kòmanse bat bravo pou li. Sa vle di nan jou kap vini la yo ou kapab wè Alix Didier Fils-Aimé ki pran yon seri de desizyon, desizyon ki kapab fè plezi ak popilasyon an men se pral yon ti piki kalman ok. Paske le gwo pwoblèm li toujou la men par le fèt ke gen dè inisyativ kap pran swa sou le plan sekiritè, sou plan ekonomik, sou plan politik. Ebyen, nou ta kapab di se pral yon men tandu. Sur le plan politik, Alix Didier Fils-Aimé, li kapab konpoze avèk anpil aktè nan peyi a la. Si li fè yon men tandu bay plizyè aktè, nan pèspektiv pou ta kapab rezoud pwoblèm politik lan, planifye lè pwochèn eleksyon patati patata, epi sa ki pi enpòtan an se partaj gato. Ok. Sa vle di pral gen direksyon jeneral, patati patata, pral gen revokasyon, gen nèg yo pral pran la, eh, pou tèl pati politik, sa w tande a la, ebyen, eh Alix fè ouverture. E pou la popilasyon, kant yo pale de operasyon san kanpe, sa w tande a la, ebyen, eh operasyon ap fèt, e de twa grenn bandi ap tonbe, ebyen, eh Sa w tande a la Alix ap travay. San n pa bliye e pwopagand ki ka ap fèt sou rezo sosyo atravè medya tradisyonèl ou kapab wè ke primati oubyen laprezidans bon an n di primati paske l ap plis kole sou primati lan ebyen mete spòt nan radyo la pou di ke Premye minis la li menm l ap travay men sa ki ap fèt, men sa ki ap fèt, men sa ki ap fèt. Donk, operasyon sediksyon sa a, dan lè jou a veni, ou gen pou wè l. Donk pral gen anpil pwopagand ki pral fèt yon mannyè pou kapab refè imaj Alix Didier Fils-Aimé ki se sèl kòk.

E kounya la gen nèg ki kòmanse ap chofe. A bè wi! Paske depi lè Alix fin pran rèn peyi a la gen nèg ki kòmanse ap fè post ki di bon y ap tann ke Alix Didier, Fizeme, fèm entandu an anvè pati politik, regwoupman politik yo la, platfòm yo pou kapab chita pale yon mannyè pou kapab jere peyi a. Men chita pale a tout bagay rezide sou partaj gato. Gen nèg la k ap tann ministè. Ebyen eske pral genyen chanjman o nivo di gouvèneman. M wè gen pwopagand ki kòmanse ap fèt sou rezo a la pou di ki minis nan gouvèneman nou wè ki pi byen travay. Donk aparaman si pral genyen chanjman de pèsonalite o sen di gouvèneman eske ap genyen de twa grenn pou ta kapab rekondui. Bon mwen menm m poko ka di kiyès ok m poko ka di kiyès. E gen nèg nan gouvèneman an jiska prezan m ta kapab di se zanmi m. E zanmi m sa yo, san ke m pa kache anyen, se de nèg kanmenm ki trè aktif. Men, si yo rive pou yo chanje yo, paske pa bliye politik an Ayiti, e pa gen kontinite nan yon seri de pwojè. Ok? Nèg sa vini l fè pal, sa vini l fè pal, epi se konsa peyi a li ap fonksyone. Eske nou konprann? Paske si te gen kontinite, si te gen yon prezidan ki te vini la ki t ap fè jefò sou plan sekirite, lòt prezidan t ap fè menm bagay la tou epi e o bout di kont, pwoblèm sa a li pa t ap egziste ankò. Donk chak nèg ki vini, yo fè zafè pa yo, epi peyi a li menm lap kreve. Pote boure Lèzetazini sou peyi Venezyela a, li genyen yon gwo enpak sou rejyon an. Premye peyi n ta kapab di ki konsène se Kiba. Kiba ap konfwonte ak yon paralizi enèjetik apre arè livrezon petwòl. Kiba travèse yon kriz enèjetik majè, make pa arè livrezon karbiran esansyèl, yon sitiyasyon ki paralize pwogresivman transpò, ekonomi, e sa ki boulvèse kotidyen popilasyon an. Otorite kibèn yo deside lendi pou sispann avitayman an kewozèn pandan. omwen yon mwa, sa ki touche dirèkteman vòl entènasyonal apati 10 fevriye alò ke peyi sa li menm li nan gran bezwen. Mizannèv mezi sila li entèveni nan yon kontèks kote Kiba li pa prèske resevwa livrezon petwòl depi mitan mwa desanm ane 2025 swit ak yon ranfòsman presyon amerikèn sou ekspòtasyon peyi Venezuela e entèmedyè entènasyonal yo. Etazini enpoze sanksyon epi tou menas tarif dwanye ki vize peyi ki kontinye apwovizyone Kiba nan kesyon karbiran, sa ki redui a zewo fli petwòl Venezuela a ki li menm te konn ap founi il sa a petwòl. Fas ak yon kontèkste konsa, gouvèneman an Kiba li enstore e plizyè mezi prese prese, rasyonman karbiran, rediksyon sèvis transpò, semèn travay 4 jou, sispansyon sèten aktivite ekonomik yon mannyè pou kapab ekonomize enèji ki disponib yo. Desizyon sila yo reflete entansite kriz la, sa ki tradwi pa koupur kouran. Epi tou sikilasyon ki redwi nan divès vil tankou La Avàn. Arè apwovizyonman an kerozèn nan deja gen repèkisyon dirèk sou trafik ayeryen an. Air Canada sispann vòl vèr Kiba e lòt konpayi entènasyonal yo menm oblije òganize eskal ravitayman andeyò il sila an rezon mank karbiran pou avyon. Kriz la raple ak Kiben yo peryòd spesyal ane 90. lè peyi sa a te frape pa yon penuri enèjetik sevè apre chit blòk sovyetik la. Jounen jodi a, kontrent enèjetik sa yo, ebyen li gen enpak sou ekonomi an ki deja frajilize depi plizyè dizèn ane, yon bès tourism epi tou difikilte estriktirèl. Gouvèneman kiben an akize presyon amerikèn yo,

pou rezoud pwoblèm sila. Poukwa Lèzetazini, li menm, li genyen konpòteman sila? Bon, grenn ba yon moun ka di tèt ou, e Lèzetazini, èske peyi ki tou pre l yo, li pa p fè yo vin tounen de zeta parya? Mwen sonje te genyen asasina ki te fèt sou yon jounalis ann Arabi Sawoudit, mwen kwè, Kamal Rachoggi, e. Te gen yon fenomèn k ap dewoule se kòmsi pèsekite e moun ki nan opozisyon. Joe Biden te fè yon deklarasyon. Wi se Joe Biden. M pa kwè se Trump non. Se Joe Biden ki avèti prens sawoudyen an pou di ekoute si nou pa pran men nou m ap fè Arabi Sawoudit tounen yon eta parya. E se pa san rezon jounen jodi a la a ou wè lig sawoudyèn nan li nan nivo sa a. Cristiano Ronaldo la, anpil lòt jwè la. Te genyen yon kanpay depi avan arive gwo jwè sa yo pou ta kapab refè imaj Arabi Saoudit puiske li te resevwa avètisman sevè pa bò kote prezidan ameriken an Joe Biden ki li menm te menase